Nou la apremidi a nan Headquarter Dollar Transfer. Nou gen avèk nou Mesye Antonio Wando e Pastè Jean Jean Louis ki pral pale nou yon ti kras de misyon e vizyon Dollar Transfer e ki ki sa ki pouse yo a fè ide sa mache pi pi devan. Nou salye w, nou salye frè Chen ki soti jis nan Miami, ki vin sòsi Pòt Sent Lusi. nan Headquarter Dola Transfer paske sa se non sèlman nan biwo Dola Transfer men ou nan House Dola Transfer tou, kay sa se kay Dola Transfer donk nou salye w e nap pwofite salye tout lòt moun ki pral eseye tande tande videyo sa e nou salye Pastè Djammy tou ki se Vis Prezidan Dola Transfer ki ansanm avè m e nan e pou nou pataje ide nou konsènan Dola Transfer nan kominote.
Bonswa prezidan. Bonswa mesi.
Bay nou ti kras de ki sa ki te fè ou chwazi mesye Jean Jean Louis pou li akonpanye ou nan devlope biznis ou?
Bon, youn nan premye rezon ki fè mwen chwazi Pastè Jean Louis kòm. Vis prezidan Tola Tansè e m kwè ki nan Miami lè m te antre isit an 2007. M kwè ke m rekonèt pastè Janvier depi an 2007 epi tou m kwè ke m gen bopè m ki se Akanj Lwi e li gen kay li donk pastè Janvier se li menm ki achte kay sa nan Miami nan men m. Nou sanse kominike trè souvan, nou toujou ap fè analiz de kominote a e anpil travay ki ta sipoze fèt men ke antanke pastè. li idantifye kèlke pwoblèm ki poze nan kominote a o nivo legliz. Donk sa vle di ke m vin wè ke vizyon m nan antanke pastè, li konprann vizyon an e se depi lè sa a m chwazi l kòm prezidan pou la fason pou l ka ede m avèk vizyon an. Bon mesye, pastè Jean Jaime, pale nou yon ti kras de ak ki santiman w te resevwa ide pou te vin akonpanye Mesye Antonio Wando a elaji vizyon sa. Mèsi pou la kestyon e ankò mwen salye kominote ayisyèn nan enpe patou dan le mond ki gen posibilite pou gade videyo sa a avèk ki santiman ban m di nou m t ap gade yon entèvyou ke prezidan an te fè resaman kote ke li di se 55 moun ki fòme konpayi sa a. Epi l te di, nan senkant eta, si nou ta gen senkann-senk moun, m te gentan fè yon matematik mantal ki bò de mil sèt san senkant moun ta mete ansanm Ozetazini pou kreye yon tèl, anbrase yon tèl ide, sa se t ap yon bagay ekstrawòdinè. So. A 38 an, m gen 38 nan, 38 ane nan tè sa a. 38 ane an, fò m di w ke lè Prezidan Antonio Hondo te vini avèk ide a, m di, Oh my goodness! Sa se yon ide jenyal! Si, e sèlman si, mwen te jwenn konpayi sa a nan 38 ane de sela, lòske m vin Ozetazini, jodi a m ta pe yon gwo jèn gason. Hein? Finalman, an 2019, 3 zan de sela, m te pran ide a avèk yon kè kontan. Rezon je di kè kontan paske s on bagay ke m ap chèche e âme sœur, ideyoloji kote ke yo di l'union fait la force e de tanzawòt nou gade nou jwenn ke l'union se feblès li kreye nan mitan nou. M te vin konnen otomatikman sa k te koz sa Se rete yon sòt de pè, la pè ke pèp la te genyen. Men m anbrase ide dola transfè lan, se paske jan jèn gason sa te prezante l ban mwen an, sa te kreye yon sòt de konfidans nan mwen. M t ap panse lontan pou m te jwenn yon bagay konsa, men lè l vini an, l te vini a jis moman. Sa te fè m anbrase ide a depi lò mwen anbake e pou mwen konkretize m ap konvey mesaj la bay lòt moun tou e efektivman jodi a twazan plita nou kote ke nou ye la donk se pou te dir ke kesyon w lan kòman m te fè anbrase l kòman m fè anbrase l paske m te twouve nan òm nan yon senserite se sa ki manke nou lapè kreye ensekirite nan kominote nou an. La negativite nan kominote nou an, enben ide sa a li deja bani ensekirite ki gen nan kominote ayisyèn nan an se ki a trè a vini yon sèl pèp avèk yon sèl ideyoloji pou nou fè de gran pwogrè. Se byen, e ki sa ki te fè ke Mesye Antonio, lòske ou te resevwa Pastè Jean Louis nan kominote a an tèm de sal reprezante e moun ke l ye ki kwè ke w fè l ase de konfyans pou ke li ede w mennen batay sa ki pa fasil. Sa k fè m kapab di ke m sanse fè l konfyans se paske ke. Mwen vin wè anpil moun ki fè biznis nan kominote a, yo pa gen vizyon. Sèke kèlkeswa sa wap fè e si w pa gen vizyon e m kwè ke m pa sonje nan ki vèsè men m kwè Oze 4 vèsè 6 pale de sa. Mon peuple peri
de konesans.
E
sèke vizyon an se li k mennen w. Si se. Sèlman enterè, se sèlman lajan wap chèche, se ke kou gen 100 mil dola, 200 mil dola nan men w, wap anvi pou resi sakrive anpil moun whatever ayisyen, pa sèlman ayisyen paske spanish yo fèl tou, anpil lòt nasyon fèl, lontan lè m panse panse sèlman ayisyen te konn bay kou, anpil lòt nasyon bay kou, se lè m vin isit ozetazini m wè anpil lòt nasyon bay kou, kèlkeswa moun ki pa gen vizyon, ki pa gen yon kote l prale lap ba w kou, men lè m kòmanse. Pale avèk pastè Jean Louis map eksplikel sitou se youn nan vèsè m toujou pale trè souvan kote ke se jenèz premye vèsè 26 kote ke m toujou dil ke m toujou ap di ke Bondye kreye nou li kreye nou pou nou siksè li di nou ke fò nou domine sou latè pou nou domine sou tout pwason lamè yo pou nou domine sou tout sa ki egziste sou latè e le pli souvan wap wè anpil moun legliz Ou di mwen anpil pastè yo pa vrèman konprann vèsè sa a e yo sanse yo pa bay esplikasyon ki dirèk avèk vèsè sa a. Men lè m t ap pale ak pastè Jean Louis m wè l te eseye konprann sa. Paske anpil moun nou vin resi rekonèt ke nou dekouvri ke anpil moun misyon yo ou di mwens misyon legliz e misyon 90 pousan nou pa ka di tout paske gen anpil pastè ki konprann vèsè a yo jès fè yon plan yon ajenda pou syèl. E apre rechèch ke m fè, ou pa ka fè plan pou syèl la si w pa met tè a ladan l. Paske ou gen 3 eleman kle. Ou gen tè a, ou gen syèl la, epi ou gen sa w tankou te anpil moun ap di mond lan. Paske lè m al fè yon rechèch, m tonbe pale de sa. Ki mond lan, an ebre, li sinyifi. An grèk li sinifi kosmos. Kosmos sinifi governing system, sistèm di gouvèneman, sistèm ekonomi, sistèm edikasyon, sistèm bank yo e mwen pa sèjan de konprann sa paske anpil pastè yo menm kisa yo di yo di yo pa nan biznis, yo pa nan politik, yo pa nan kesyon de lajan. Lè w di w pa nan politik, politisyen yo kontan. Lè w di w pa nan fè lajan, moun k ap fè biznis yo, yo kontan. So, otomatikman ou pa nan politik, ou pa nan afè lajan, donk sa vle di ke ou vin pa gen kontwòl tè a, ou vin pa, ou vin pa, e kesyon de ekonomi an, ou lwen l. E se sa k fè w ap wè, e m pral fini avèk kesyon an, e se sa k fè w ap wè ke isit Ozetazini, M pa joj, m pa sonje raplem nan ki ane euh yo te konn priye e nan lekòl yo. Yo just fon reyinyon epi yo just stop moun pa priye, yo vote, yo di ke yo pase lwa sa, so yo pa dakò pou moun priye nan lekòl ankò. Men nan moman sa yo, nou te toujou tap priye. Nou te toujou tap fè jèn. Nou te toujou al legliz. Donk sè ke nou bezwen. E mwen pastè Jean Louis li menm li ka back up mwen nan vizyon sa a. Nou bezwen met tèt ansanm ak tout legliz nan kominote a, kèlkeswa denominasyon ke moun nan ye a, pou nou met tèt nou ansanm, pou nou involve plis nan politik, nan biznis, yon fason ke pou nou kapab gen moun ki reprezante nou. Pou pa gen moun ki oblije pral vote kont sa labib di. Paske si bib la di fòw priye, o yo menm yo pa janm vin legliz, yo vote pou moun pa priye legliz ankò. Dezyèmman, wap gade yo vin vote yon lwa, labib di ke yon gason sipoze marye avèk yon fi. Yo menm yo deside, moun ki nan politik yo, moun k ap rele nan afè lajan yo, yo pran yon desizyon, yo soti yon rezolisyon, yo di y ap vote pou 2 gason marye. Y ap vote pou 2 fi marye. Men, kote nou te lè sa a? Nou tout nou te nan legliz, nou te toujou ap fè jèn. Ebyen, nou bezwen moun pou nou pa, pou nou ki konprann Ebre 11, frè Pasteur, Ebre 11 lan, nou bezwen moun ki konprann Ebre 11 lan, ki di ke priyè. Se yon fèm asirans. Men, fò yo bay esplikasyon de demostraksyon. Paske si w kwè. Lafwa. Lafwa se yon fèm asirans. Lafwa se yon fèm asirans.
Wi. Men, si w gen fwa,
lafwa w fèm ke sou sa w pa wè a. Yes. Men, fò w fè demostraksyon an. That's right. Si w pa fè demostraksyon an, li pa fèt. Si w kwè ke Bondye ka fè tout bagay, wi Bondye ka fè tout bagay. Men sèke ou pa ka pou yon moun ki pa janm al legliz. Ou voye al al la chanm. Al reprezante w.
Al reprezante w. Lè l fin reprezante w. Ou al fè lwa pou ou. Kòm senatè. Kòm depite. Kòm gouvènè. Right. Ape w pral priye pou li kounye a pou l chanje. Kot moun ki nan legliz ou yo avè w la ki konn sa lalwa lalwa divin nan di a. Donk se sa ki. That's right. Se sa fè m kontan ke m gen pastè Jean Louis ki avè m kòm vis prezidan antanke pastè ki kapab pase ede m pase mesaj la nan legliz yo pou n fè moun yo konprann bib la. E pi byen ke jan ou konprann. Se sa k fè m kontan ke m te chwazi pastè Jeanly kòm prezidan. E lejè mante m touche sou la fwa est une ferme assurance des choses qu'on espère. Kisa nou espere? Nou espere pou n gen yon mond ki meyè. Nou espere pou pitit nou yo ta mache dwat. Bon, esperans sa a nou pèdi li paske nou pa nan pozisyon pou nou panse pou pèp la. Se sa k fè nou dakò jodi a, nou wè nan figi nou ke Yo marye 2 gason yo, 2 fi yo marye epi nou menm nou lage. Lè pou n ta vin di oh nou bezwen priyè lekòl la, li vin two ta paske nou pat janm prezan. Se tou kòm nan yon kominote, mwen map viv nan yon minisipalite nan North Miami Beach. Lè ou pa janm al nan reyinyon yo, ou pa janm kesyone komisyonè yo, Yo pa konnen si w egziste. Donk, se pou w yon zye pou yo, se pou w yon zorèy pou yo, pou w tande, pou w wè pou yo. E sesi, nan Dola Transfè, demonstrasyon an, se egzakteman sa w fè la a. Paske moun k ap voye lajan Ayiti yo, se, ey, se frè nou, ki sa nou menm nou genyen? Nou pa t janm kreye anyen. Tout lajan kale yo konbyen ki retounen vin jwenn ayisyen an? Nothing. E plan dollar transfer li menm se pou nou non sèlman envite kominote a a vini a envestir e osi an retou nou gen pèspektiv pou legliz yo. kap sipòte biznis la ki tout kote kap voye lajan ale e anyen pa janm tounen vin jwenn yo a se moman la pou ke yo menm legliz sa yo ka osi de benefisyè dirèk de sete konpayi dola transfè a. E sa ke w di a se ke nou menm nan dola transfè. Youn nan sa nou sanse mete kòm nan plan biznis lan, byen ke Ayiti pou le moman nou gen anviwon prèske 2 zan depi n ap tann pou nou inkopere dola transfè ann Ayiti, dokiman sa yo nan men avoka, yo pase devan notè pou yo notarye. Men jiska prezan nou pako janm genyen tout dokiman nou sanse sipoze genyen pou nou vin isit pou nou aplike pou Pekin nan sans lan. Paske pou nou gen tout dokiman sa yo pre nap vin isit pou nou aplike pou Pekin nan sans paske federal li menm depi ou di wap fè money transfer e m sonje m te konn fè yon entèvyou avè w deja se ke gen yon depatman ki resi SSI, SEC. ki se Security Exchange Commission se li menm sa vle di depi se kesyon de lajan wap fè pwofi donk se li menm fòl gen kontwòl tout aktivite donk nou menm nou vle fè tout bagay legal donk sa vle di nap tann tout dokiman yo Ayiti yo vin isit ke pou nou prè epi pou nou ka aplike pou Burkina san se sa fè ke nòmalman nou gen avoka nou nou resi peye nou donk byenke jan nou diw nou pako fè lajan men. E nou fè tout pwosès yo legal e so fa si w tyeke sou sistèm nan kèlswa moun kap pale kap swiv nou la a li pa tyeke sou sistèm nan e non konpayi a se Dollar Transfer and Financial Services, INC, epi li gen DBA a ki se Dollar Transfer Multi Services. E sa m tap di kòm youn nan bagay ke nou fè nan Dollar Transfer e nou gen yon plan ke nou mete pou ke pou nou ede. Lè kè n gen beken nan sans sa pou moun sanse ki se moun ki di ki se moun legliz e ki vrèman ki nan klas ki sanse preba yo k ap vwe lajan chak tan donk nou gen yon patisipasyon ki a zewo pwen di pousan ke nan tout pwofi nou bay nan tout pwofi nou fè. Donk n ap bay zewo pwen di pousan a legliz yon fason ke pou kapab ede moun yo paske ke non sèlman pi devan y ap vin manb konpayi sa a e y ap vin yon menbè sa vle di yo pa p antanke yon manb ki sanse manb envestè tankou yo envesti lajan tankou nou gen moun nan biznis la ki envesti 25 50 mil dola jiska 100 mil dola nan dwa transfè nou pa di fò l oblije envesti lajan kòm yon manb fondatè. Men yo pral gen yon membership ke yap peye epi ke pa rapò a membership sa yo peye nou pral bay zero pwen di pousan nan tout pwofi dola transfè fèt. Donk se plan sa a nou mete pou kapab ankouraje moun yo ke poun ka montre yo ke dola transfè se konpayi pa yo. Donk menm si yo pat gen posibilite pou yo manb fondatè. E pli devan tou, lè konpayi a vin piblik, pètèt yo ka gen posiblite, men pou le moman, kèlswa moun, menm lè w pa janm envesti lajan w antanke manm fondatè oudiwens envestè nan Dola Transfè, men nou pral, nou gen opòtinite pli devan ki w ap ka yon, yon member, w ap yon membership fee ke w peye, epi lè sa a, parapò avèk membership fee sa a, e w ap benefisye zewopwen di pousan ke n ap bay chak ane avèk Pastè Legros.